Mesye, bak de mizè m pa tap pase Ayiti non. Men kounye a sè m antre. M vin isit, m pa gen m gen yon gason ki pou ban m lajan. M pa gen anyen, li anfème ti bout kay la pou mwen. Sèl nan ti bout kay la m rete, m pa ka soti, m pa ka al nan pwogram, m pa ka al nan anyen. E tandiske mwen lòt bò, m pa gen kòb nan men m, sèl li menm ki gen kòb, li gen machin, li gen pitit, li gen mari, li gen kay, li gen byen, li gen lajan. Hein, mwen menm m pa gen anyen menm nan men m. Ayayay. Mwen menm, sè sa a tè m ta woule pou li. Laverite yo antre m isit se vre, mwen menm m pa p ka gade sa yo nan je mwen menm, pou m wè l gen lajan mwen menm pou m pa gen lajan, pou m pa gen anyen. Mwen menm cheri. M pral relel nan telefon la Sèl mwen k konn sa map fè ansanm avèl lèl vini Pase mwen menm byen sa yo pou mwen pou yo rete Claro que si Pou mwen yap rete Pase mwen menm m pa gen byen M pa gen mwayen pou m fonksyone M pa gen pitit m pa gen anyen Li menm li pran tout pou li Oh oh Mwen menm bagay sa yo pou mwen yap rete mwen menm Mwen m pap pran sa nan men menm Menm cheri Lèl vini a fout pete fyèl li. Map fout pete fyèl li map pete fyèl li map met trip li deyò baz mwen menm pase fòl mouri li pa ka pa mouri mwen menm poul banm poum ban poum pran tout byen yo epi epi poum jwenn tout papye kay la tout papye bagay yo epi mwen menm pou tout bagay rete pou mwen fanm nan gen lajan li gen byen li gen tout bagay kanè bank se pa pale kle machin lò e gen pran pòz ahh pran pran kle machin nan pou mwen pran sesi mwen menm menm menm menm menm. M tankou restavèk mwen menm mayi bay map fè restavèk pou moun mwen menm banm relel la poum konnen poum fèl vin kotem pase pou fèl vin kotem jodia la mwen menm poum konn sa poum koresponn ansanm avèl m pa nan kaka ak moun mwen menm alo oh sista kòman w ye wi m anfòm wi sèm. Mezanmi ou lagem nan ti tèt kay la pitit ou pa vin wèm sèl mwen k pral wè w chak jou ou e pa paske w pi gran wap vin wèm jodia ok pa gen problèm non sèm map tann ou fò ou vini pou nou pale sèm ebyen ok map tann ou ta vini.

Samdi Pelo e demen CP ap ouvè Pelo pap ka ale jodi an se demen se pou ta ale nan restoran ou konnen isit se le dimanch restoran an ouvè. Ok nou pa gen pwoblèm nou Shreya sèlman si w gen ti je Wi m ap bò w pa gen ti je ou renmen ti je depi Ayiti. Pale m non pale w de sa pitit kòman machin ou kay ou bay sa kòman yo ye. M gen m konnen m rete nan m pa rete nan kay mwen an tankou m gen yon apatman m desann ladan l men ou konnen gen lòt kay kote m te mennen w m te fè w al wè a m gentan met moun li gentan gen moun m gentan al kilal Ohh
tèt chaje oh se gwo bagay sè m m konnen w gen mwayen pitit ou konnen se gras Bondye sista pitit. Mwen ta bom nan lajan sa yo, ou kitem blanch. Bon sista, m voye chèche w sista. Ou konnen depi m gen se pou mwen sista. Bon, ou voye chèche m se vre, se pou mwen se vre, men yo pa nan men m. Se ou k gen lajan, se pa mwen k gen. Ok, n ap jis pran yon jou pou nou regle sa, pou m sa m ap ba w sa m ap ba w nan. Ouff, sista, twòp tan.
Men jodi a la m pat vin jis pou sijè sa sista. Ou te rele m nan telefòn. Fò n vini pou sijè sa, men ou konnen se pale n ap pale, fò nou pale tout bagay. Non, si w te vin salye m nan telefòn nan, lè nou t ap pale a, m t ap konn sa m t ap fè, m t ap gentan rele moun pou m fè.
Feno, ou pran tout byen yo pou kò w nèt, sa vle di mwen menm m pa gen anyen, m pa gen mari, m pa gen pitit, m pa gen machin, m pa gen anyen? Hein? Bon e sista, Humm se pa jis mwen pou mwen se nou ou konnen se nou 2 a depi bon bagay li li se pou ou menm tou. Ok pa gen pwoblèm bon m pran ji a pou ou. Pran non banm non pitit.
Map pran.

M te vle revann li men akoz ou gentan la m pwal pa sou machin nan m pwal bo li men se poum ale nan bagay nan biwo poum fè ou vire l sou non w pou tout bagay ka ok pou lè w pran lari ansanm avè l lè w mande w papye l pou tout bagay ka ok sou non w se sak fè m fè w vire l men map mete on jou map vin chèche w pou nou regle tout bagay ok ok pa gen pwoblèm ebyen ok sèm men wap abwè menm. Ouff Gon chalè pitit. Ti ji a byen bon wi pitit. Di m non kilè w fon sòti avè m. Oh lovely sèm lovely. Ou konn ou pa ka vini yon kote pou sèlman ridan kay. Maji tou.